Se fòmasyon militè w gen. Ki sa w ka di nou de pakou akademik ou? Mwen te vin pèdi opòtinite pou m t ale lan Académie de Police Militaire au Chili. Mwen te end up an Repiblik Dominikèn a Santiago. Donk finalman mwen kite Santiago le samdi 5 septanm 2009. Kote mwen pati pou Lekwatè e mwen ale lan lekòl militè Escuela Superior Militar Eloy Alfaro. kote m fè katran detid militè, ki sanksyone pa on lisans an syans militè. De pli, m sòti tou avèk on minè an administrasyon dantrepriz, plis onz spesyalizasyon militè. Dayè, lan spesyalizasyon sa yo gen entèlijans militè pa egzanpl, kote m sòti loreya seksyon entèlijans militè, de l'Équateur, donk m te sèl Ayisyen e 10 ot konpanyon Ekwatoryen. Donk nan pwomosyon sa, se mwen ki te sòti loreya. Answit, mwen gen espesyalizasyon an teknik de konba e survi an jungle. M son parachutist de konba, m fè teknik de patwouy an milye urben, e jan pas. De la, mwen vin konvalide nòt mwen yo an administrasyon dantrepriz ke m te fin fè lè Akademi militè avèk yon inivèsite an Equateur,

ki se justement yon lòt chapit ke nap pran apre, e finalman m kòmanse travay nan lapolis an mars 2014, paske entegrasyon an se pat yon bagay ki te evidan ditou, yo te kareman montre m ke yo pa bezwen m. Donk finalman 2014 m kòmanse travay, m fè lejèman plis ke 1 an, e an 2015 mwen, an jiyè 2015 mwen deplase pou lekwatè anouvo,

Kijan yo fè aksepte w nan pnh? Piske w pa gen fòmasyon lapolis, ou te jwe enfliyans politik ou? Eksplike nou kijan yo fè entegre yon militè nan Lapolis Nasyonal Dayiti? Polis yo p ap kontan. Qui peut plus peut moins. Se pa ke mwen vle di ke on militè siperyè pa rapò a lapolis. Non. Men m ap redi l wi, qui peut plus peut moins. Li, se monè kourant ke w wè on moun ki fè lame e an fen de karyè oubyen finalman travèse nan lapolis. Gen plizyè peyi ke sa fèt.

W ap wè ke sekirite nasyonal lan anglobe sekirite piblik lan. Donk yon moun ki travay nan sekirite nasyonal, li trè fasil pou w konprann sekirite piblik lan o nivo de modus operandi l. Pou m onèt avèk ou, mwen pa t gen pwojè pou m te retounen ann Ayiti ditou o debi. M pa t yon bousye de leta ayisyen, ditou. Paran m peye etid militè m pou mwen kòm si se nan inivèsite ke m t ale. e mwen te vrèman manifeste le rèv, le désir d'integrer l'armée équatorienne. Pou plizyè rezon, 1, fè katren Akademi an ap viv avèk konpanyon nan menm dòtwa, viv anpil emosyon ansanm, kriye ansanm, de peryòd difisil, de peryòd de jwa tou, ansanm eksetera. Donk, m te vrèman anvi fè yon cheminman nan karyè sa ansanm avèk yo. Loi du personnel équatorien an. ou di mwens Loi du personnel de l'armée équatorienne très claire, li di w ke pou w ka ofisye nan lame equatorienne il faut être équatorien de sang, ki vle dire ke ou de paran ekwatoryen, menm si w ta fèt an deyò de teritwa w la, ou di mwens ou se yon ekwatoryen de sol, kòm si w ta fèt sou teritwa ekwatoryen an, ki pa le ka pou mwen, malerezman. Donk, lè m nan katriyèm ane m t ap prepare memwa de sòti m, Youn nan moun ke m te entèvyouwe se te le prezidan de l'Equateur, l'honorable economiste Rafael Correa Delgado. E lò de entèvyou m avè l, jisteman pou la preparasyon de memwa de sòti m, mwen te kareman manifeste l dezi, paske li te mande m klèman ki sa pwojè m te ye apre etid mwen yo. E se a sou an ke m te eksplike l klèman e ke mwen te vrèman enterese entegre lame ekwatoryèn mè ke m pa ekwatoryen ni de san ni de sòl. Donk de la li di m ke sèl jan sa fezab se srè pa dekrè prezidansyèl e ke a ski'l pare bral gen yon inedi la. Msye di m li klèman. Ke ka gen yon inedi poukwa paske li te vrèman kòm si msye te vlèman vle fè l pou mwen poukwa paske jan m di nou l youn nan spesyalite m e kote mwen sòti loreya se lentèlijans militè. Menm lè m fè yon pakèt tan ap viv Ekwatè, wi m pale panyòl trè byen men mwen stil gen yon aksan lè m ap pale panyòl. Donk, ki vle di ke tout Ekwatoryen, depi m pale avèk yo, menm pou di yo bonjou, ap wè klèman ke m se yon etranje. Donk, vit, leprezidan Correa te rann li kont ke mwen te ka vrèman ede onivo entèlijans militè paske m te ka enfiltre nenpòt ki bò san ke yo pa nesesèman wè ou bzwen san yo pa nesesèman konprann ke m se yon militè. Poukwa? Paske, jisteman.

Paske jan m eksplike l, mwen pati pou Lekwatè an septanm 2009. A lepòk se te le prezidan René Garcia Préval ki te prezidan peyi an, donk se te eksplike klèman ke pa t gen ankenn tandans politik ki te voye m etidye an Ekwatè. E la delegasyon ayisyèn sè randi an Ekwatè an 2012 pou la premyè fwa, donk sèt in grann delegasyon. E sa souvan ke Prezidan Martelly pran l okouran ke gon Ayisyen, nèg lakay pa l, ke se mwen menm ki t ap etidye, e sesi ki, ki, ki t ap pase klas yo avèk briyo. Donk ki ve di ke yo te ba l de sipèb bon nòt sou mwen, paske m pa t sèlman yon ekselan kadè akademikman, disiplinèman m te pafè, e m. spòtivman tou, paske mwen mwen literalman reprezante Lekwatè nan de Jeux Sud-Américains de Cadets kote m pa sèlman reprezante lekòl militè, mwen literalman al nan de konpetisyon entènasyono avèk drapo Ekwatè sou zepòl mwen e mwen retounen avèk meday. Donk, lè y ap pale Prezidan Martelly jisteman de yon Ayisyen, m oze di mo sa, k ap fè lòbèy pozitivman nan lekòl lan, e sa se yon moman ke Prezidan Martelly vin, m pa vle di vin vann m on pwojè, men vin mete on pus nan zòrèy mwen kote li di m, Gradye e vin ba on kout men an Ayiti de preferans. Poukwa? Paske si nou gen bòn memwa, lè ekip Prezidan Martelly an te monte, donk se te gen on pwomosyon menm pou lajenès, pou jèn gason eksetera. Donk mwen te kite m anpòte pa vag de kanpay sa k t ap fèt la e se konsa jisteman mwen vin kite pwojè posible pwojè de dentegre lame ekwatoryèn pou m de preferans vin prete sèvis an Ayiti. Donk, lè m retounen an Ayiti, paske mwen kite Lekwatè egzakteman le 20 out 2000, 2013, m antre an Ayiti, M pa t konn kòman sa te mache o nivo lapolis pou entegrasyon. Mwen kite Ayiti jèn, donk ka di m pa t janm te nan le rouaj de la politik vrèman, ou di mwens de ladministrasyon piblik. Donk m pa konn kijan sa te fèt. Donk m kite Ayiti, diznevan pou Sendomeng, de Sendomeng ateri an Ekwatè eksetera. Donk mennan mwen retwouve m an Ayiti avèk anpil rèv lan kè m, trè jèn.

M sonje trè byen ke m al depoze tout dokiman mwen, CV m, eksetera, lan sou komisarya di Kanapevè, paske bon, m fèt e m grandi Kanapevè, e nèg Kanapevè m ye. M al depoze yon kopi tou lan komisarya de Petyonvil, yon kopi lan komisarya de Pòtoprens. E se sur ke chèf de pòs komisarya sa yo, yo te pran m pou ekstraterès tou alepòk, paske se pa monè kourant. E finalman m te depoze youn tou lan chèf pèsonèl lapolis, e pèsonn pa janm rele m. Pa yon fwa. E plis mwen wè ke tan ap pase, de la m vin kòmanse ap depoze CV nan de konpani de sekirite prive. Yon militè de ma tranp, lisans an syans militè, 11 pespsyalizasyon militè, epi mwen retwouve m kounye an, m pral travay lan yon konpani de sekirite k ap jere nèg k ap fè gadyenaj. Eseye konprann.

ki te ban m yon espas pou m te eseye pwouve m, le premye. Donk se konsa m pral kòmanse travay lan PSS kòm Security Manager. Peu de tan pli ta, pandan ke m ap travay lan PSS, gen yon mononk mwen, frè papa m, ki ekri yon liv avèk lavoka, le Maître Gérard Gourgue. ki te fè pati jisteman don konsèy prezidansyèl dan le tan apre la chit di prezidan Jean Claude Duvalier. Donk frè papa m nan, mononk mwen ekri memwa Maitre Gérard Gourgue. Donk vant sinatur sa tap fèt Oasis. Se te un aprè midi, si je bonne memwa se te un vandredi aprè midi. E pi m kite travay mwen, j'avais pas de véhicule à l'époque, m te gon moto 4 wou e pi m kite travay mwen sou moto mwen e pi m monte Oasis.

Espas de fonksyonman l, se anviwonnman laboral li. Donk ki ve dire ke jete ase kritik dè zye m ap gade, m a m ap gade kòman ajan yo ap deplase avèk vip an e otre. E se konsa gen yon ajan ki pa janm sispann gade m. Sa fikse m a mò, li pa janm sispann gade m. Men nan tèt pa m, mwen panse ke se yon fiksaksyon l gen sou mwen pou si tou fwa m ta gen yon jès brisk ke m ka petèt anvi fè akoz de jan mwen te abiye, akoz de aparans vestimantè mwen. Ajan sa jisteman vin paka kenbe ankò epi petèt obou d'une heure de tan ou enpti pe mwens, msye apwoche m. Msye di m, M pa konn pou kisa, kote m konn wè w? M di msye, Bon, m pa konnen, m fè twa lekòl segondè, m te sant detid. Msye di m, Non, e pa sant detid segondè. M di, Bon, aprè m al piti seminè, e answit kolèj Jòj Anglad? Msye di m, Non. M di msye, Bon, e m fè vi m nan karate, m antre nan karate a twazan daj, m kite l a diznevan. Chez le le chian de regrette mémoire Lionel Abelard. Msye di m non se pa nan karate. M di bon, m di msye bon m te konn jwe basket anpil, m te konn patisipe nan chanpyona entèskolè. Bon, m ap eseye bay msye de pist pou wè ki kote petèt ke l do te konn wè m. Men vrèman, m di msye bon, m se nèg Kanapevè tou, msye di m non non non. Msye di m, m di m bon apre sa bon m te etidye ekwatè, msye di a ok. Ekwatè, se la m te wè. Donk, ajan sa te fè pati de ekip de sekirite ki te akonpanye Prezidan Martelly. Kounye a misye di, men, kisa w ap regle kounye a, nan ki inite w ap travay, eksetera, paske nan tèt pa l, dofis se nan lapolis mwen dwe ye. M di misye, non, non, se nan yon konpani prive ke m ye, nan PSS, eksetera, e sekirite manadjè m ye, se la m ap frape. Misye di, o! Koman w fè la w pale sekirite eksetera. Bon msye te parèt super etone epi m di msye bon e m depoze CV m dokiman m plizyè nan plizyè komisarya donk se toujou lettre morte donk pa gen ankenn swivi ki janm fèt nan sans sa. Vwala kòman finalman m panse ke premyè demach politik bral fèt pou mwen pou m te ka entegre lapolis men m oze di demach politik poukwa paske se yon bagay ki te sòti jisteman de laprezidans Se yon pwosesis ki te kòmanse antame pa yon prezidan de la repiblik. Men pa kont, se pa yon kwizinye ke misye, ke prezidan an, fòse lapolis entegre. Se pa yon kòdonye. Se yon moun ki fè le metye dè zàm. Donk ki vle di ke m pa wè ki sa ki te gen la pou volim pawòl anpil, kòm si m ta di w ke Ou ta di m pa Ayisyen. Kòm si se yon yon nèg ki soti Soudan di Sid epi yo entegre l nan lapolis. Donk, vrèman se te yon skandal dè lè rand lapolis paske kòm je wou di li te evidan ke ke moun yo pa t bezwen m. E ironi di sò, lò de mon premye entèvyou o sen de lapolis se te avèk lenspektè jeneral Paul Thomas. qui était à l'époque, parce que là on parle de 2013, qui fut à l'époque le chef de cabinet du directeur général Godson Orélus. Bien sûr, yon interview ki dure, disons 10 minutes. On n'a pas eu beaucoup à se dire, ou du moins, misye pa t gen twòp bagay ke l te enterese konnen de mwen ni de etid ke m t ap fè. Msye pa poze manke yn kesyon dòd pwofesyonèl pou kote m te ka santi ke l t ap verifye ki kote yo ka itilize m. Paske j'étais super jeune à l'époque, et fougueux, epi ba yo frèch nan tèt mwen, fenk sot etidye. Donk, m kapab di w ke entèvyou sa te bokou plis yon desepsyon pou mwen. Poukwa? Paske li te pèmèt mwen tou analize eta lapolis la tou, kòmsi lan esans li. Et je me rappelle, Lè entèvyou ap fini premye bagay misye di m, misye di m e ke lapolis la fè twòp move eksperyans avèk ansyen militè yo e ke ou son militè m bay poukisa lapolis la ou bezwen ou enterese rantre men avèk yon nonchalans. A se moman mwen menm mwen di misye bon avèk tou le respè ke je pou vou kòmandan e ke alepòk te gen minustah toujou m di ke lè pwoblèm de sekirite ke nou avon an Ayiti, se pa yon pwoblèm de sekirite piblik sèlman, se yon pwoblèm de sekirite nasyonal, ki dayè depase kapasite lapolis la. E se pa pou ryen ke nou pa gen yon fòs de polis de l'ONU an Ayiti, se yon fòs militè de l'ONU ke nou genyen. Poukwa? Paske anje yo gwo nèg. Donk mwen te santi ke li te yon ti jan pa twò kontan de repons mwen paske byen sur mwen montre feblès lapolis pa rapò a sitiyasyon ki te genyen e bon ki genyen jiska prezan pou m pa di ke li anpire jounen jodi an. Donk mwen te ka santi vrèman e ke misye pa t kontan. Donk vwala kòman e entèvyou sa te fèt an novanbre 2013.

Men pa kont, gen de fonksyon pou w genyen l, gen yon grad ki pou akonpanye. Donk, de se fèt, baz sa te vin rediskite o pli wo nivo, e vwala kòman an fevriye 2014, m pral gen lèt dentegrasyon, m konnen se w pral rantre premyè lèt lan, o grad denspektè divizyonè, e m pral reyèlman travay, reyèlman travay nan lapolis apati de di mwa davril 2014. Kote premye afektasyon m pral USGPN, Palè Nasyonal, ki è L'Unité de Sécurité Générale du Palais National, kòm etan la senkyèm pèsonalite de l'Unité, paske m te kòmandan de konpani a lepòk. Ou sot eksplike nou kijan ou entegre pnh la. Nou dakò. Men, nou remake tou nan on ti kras tan, ou tou nan gwo bon chèf lan pa dè. Se kou yo pou ou avò wi. Ou di nou ke an Beliv Rezon tounen an Ayiti. Ou entegre lapolis la apre fòmasyon ou. Men se an 2014 ke ou reyèlman kòmanse travay nan enstitisyon an. 2017, ou gen tanbou chèf. Twazan, sèlman twazan apre, paske ou kòmanse travay reyèlman an 2014, 2017 ou gen tan kòmandan an chèf IRGPN. A ki vitès ou konn dat sa yo? M sonje trè byen ke yo fè m fè on mwa ke mwen. travay avèk pratiman tout moun ki te nan eta majò USG. Bon, dabò nan la kowòdinasyon avèk le kowòdonatè Channy Saint Remy, m te fè yon semèn nan kowòdinasyon pou m te ka konprann, paske sitou moun ki nan le metye dè zam ap konprann, men m panse ke li valab pou pratikman tout karyè Menm lè ou gen fòmasyon akademik la, men lè w rive sur le marché du travail, gen kanmenm yon adaptasyon k pou fèt. Ok? Poukwa? Paske, admeton ke w aprann administrasyon dantrepriz, men sa ka rive ke Digicel, pa egzanp, li gen administrasyon l d'une façon et Natcom gen l d'une autre façon. Donc, ki vle dire ke fòk ou adapte w a milieu ke w ye a. Dan, dan, dan, nan metye pa m nan yo toujou di w ke lè w rive lan inite militè a fò w chèche yon bon sèjan. E sèjan sa a konnen bral montre w tèren an. Donk lan lapolis se ta petèt chèche yon bon ajan 4. Donk lan ka pa m, mwen te travay lan kòdinasyon dabò. Pandan pratikman 1 mwa, non, ou 1 pti pe mwens. Answit, osen de l'USGPN nan pratikman tout depatman yo. Donk avèk kòmandan chak depatman, m fon twa kat jou la, m fon senk jou la, yon semèn la, ensitit pou m te ka konn kiyès ki kiyès e konprann tout nomanklati ki genyen anndan sistèm de sekirite prezidansyèl la. E peu de tan pli ta, m pral resevwa lèt mwen kote yo pral ban m premyè fonksyon m kòm kòmandan de konpani kote m pral gen kat ploton sou kont mwen. A lepòk, pa t gen anpil maj de manèv pou m te vrèman pwouve kiyès mwen ye. Mwen te gen kat chèf sou tèt mwen ki pa t ban m wout pou m pase. Poukwa? Paske mwen pa t dwe outshine yo, jan yo konn di a. Mè. Malgre tou chak okazyon ke m te konn jwenn pou m fè de klas enpwovize avèk ajan yo, m te konn fè l de trè pre ajan yo. Donk, a chak fwa m te jwenn de okazyon pou mwen kapab fè de deba sur la sécurité présidentielle et élargie l tou lan kad de sécurité publique, E menm rive pi wo tou nan onivo yon sekirite nasyonal m te konn fè l. E ti gren de sab sa ke m te konn lage a chak fwa te pote fwi finalman. Poukwa? Paske sa te fè ke moun te vreman komanse ap konnen m, m pa pral di onivo tout polis la men sitou onivo lasekirite prezidansyèl. Donk se konsa m pral komanse fè premye pa m yo pou m fè moun konnen vwala koman gen de. Gen de sitiyasyon lè w devan yo men ki jan w ka abòde yo ensi twit. Poukwa paske fòk nou konprann ke la sekirite se pa yon ar ke l ye. Non. Se yon syans. Se pa pou ryen ke m di ke m gon lisans an syans militè. Menm jan tou moun ki etidye Ecole des Carabiniers du Chili yo sòti avèk yon lisans an administration de la sécurité publique. Donk se ki eksplike ke se yon domèn syantifik e pwiske l syantifik li mute.

e nan Iaing jan m tap eksplike l lan, e a mon retou yo transfere m. Pandan m Tomasik, ankò yon trè jèn paske 2016 m gen 30 an. Donk pandan m Tomasik m aprann ke yo ouvè e konkou pou le grade de commissaire donk y avè 3 prereki, 1 être inspecteur divisionnaire de 2 ans accompli, m te gentan gen plis ke 2 zan paske m entegre an 2013, donk nou an 2016 donk m te gen 2 zan epik. Dezyèmman fòk ou pat fè objè Lan moman enskripsyon w lan byen sou de ankenn sanksyon lan lapolis, kòm si w ta an izòlman ou byen mezi konsèvatwa ou bagay de se jan. Donk fòk lan peryòd ke w al lan konkou w la fòk ou pat fè objè donkenn sanksyon. E twazyèmman pou fini fòk ou pa sou ankenn ankèt jidisyè. Donk mwen te ranpli twa kritè yo, donk men kijan m patisipe lan konkou ou y avè, je repèt, dè milye.

E se konsa nou pral pran premye randevou nou a Best Western. M pap sonje ki dat egzat men se te quelque part en décembre 2016. J'arrive à Best Western et de là on a eu une très longue conversation sur fòs USGPN, bon pa sèlman USGPN nan di sekirite prezidansyèl an jeneral, fòs li, feblès li, e.

y a une période de de transition entre le lè yo pwoklame rezilta definitif eleksyon yo an desanm 2016 e lè prezidan Jovenel Moïse prete sèman e le 7 fevriye. Donk, peryòd de tranzisyon sa a, y avè la mezon de tranzisyon ki te Petyonvil e se la mwen te konn fè lòt rankont yo avèk minis Zephirin Sur des questions de sécurité. Men vreman, se trè ta ke m pral komanse santi yn tandans lakay minis lan pou yo te ka posibleman mete m komandan USGPN. Men se pa komsi du dès un début, ok, ke li te gentan di m klèman men kisa pwojè a ye. E entèvyou final lan, bon m pa ka di entèvyou, de prefèranse rankont final lan m pral fè l avèk le Prezidan de la Repiblik.

Ki wòl ou te genyen egzakteman kòm kòmandè USGPN? Ki chapit travay ou te?
USGPN, Unité de Sécurité Générale du Palais National. Mwen pran kòmandman USGPN nan an 2017, ki se yon inite ke yo kreye an 1994. Sa vle di, se pa mwen ki fè lwa ki pòte kreyasyon inite a, ditou. Se pa mwen menm nonplis ki defini modus operandi l ki se jan li travay, mòd operatwa li. Deskripsyon tach avèk tèm de referans inite a se pa mwen ki ekri yo. Se yon eritaj ke m jwenn, ki de bagay ki te la deja.

Le SGPN se charge uniquement de la sécurité périmétrale du Palais National, de nenpòt ki enstalasyon fizik ke Prezidan de la Repiblik lan ladan l, donk yo vle di perimèt enstalasyon fizik sa a, e perimèt ekstèn 3 ano de sekirite prezidansyèl si Prezidan an kounye an an deyò dè enstalasyon fizik. Katriyèm ano a se polis lokal lan ki charje l de li. Donk, fè m pase kòm le responsab de la sekirite prezidansyèl, se yon aberasyon, paske tèl n'etè pa le ka. M te kòmandan youn nan 3 inite ki te chaje le sekirite prezidansyèl, te gen USP ki te fè sekirite rapwoche, 4 tim kòm dezyèm sèk ki te chaje l se kòm ta di w de bra, se li ki te bra ame USP a, e finalman twazyèm sèk la ki se USGPN ki chaje l inikman e strikteman de la sekirite perimetral, ki ekri nwa su blan lan lwa ki pòte kreyasyon a inite a, ki lan RDG a, e anplis Si nou pran dekrè de fevriye 2016, ki se dènye dekrè dayè siyen pa le prezidan Joseph Michel Martelly, kote yo defini klèman, klèman kisa sekirite prezidansyèl lan ye. Nou gen yon kowòdinasyon sou tèt nou.

Inite sa yo ki gen, byen sûr, chak gen kòmandan pa yo, donk mwen menm m te kòmandan USGPN sèlman, nou genyen kounye an le Coordonnateur de la Sécurité Présidentielle qui est le Commissaire Divisionnaire Jean Laguerre Civil, qui, effectivement, lui était le Chef de Sécurité du Président. Mentnan, an tan ke kòmandan dinite, bon, mentnan mwen fin eksplike w ki sa wòl inite m nan ye, ki sa l fè kòm travay, mentnan mwen menm kòm kòmandan inite sa, an ki sa travay mwen konsiste? Se pa mwen ki fè doktrin nan. La lwa di pèsonèl non pli. Paske lè y ap pale de deskripsyon tach tout moun anndan, pe enpòt depatman de sekirite, pe enpòt inite de sekirite eksetera, nasyonal kou piblik, le kòmandan n'a rien que 2 misyon. Ekri nwa sou blan nan la doktrin. Premyè misyon se la bonne marche de sa lap jere a. Bonne marche komisarya a. Bonne marche inite a. Bonne marche patrouille ke l responsab la. Bonne marche direksyon depatmantal ke lap jere an ensi de suite. E bonne marche sa se pa rapò a etablisman de yon bon eta majò. yon bon responsab operasyon, dabò yon bon asistan, yon bon responsab operasyon, yon bon responsab advens, nan kad komisarya yo ki se yon bon responsab envestigasyon, yon bon responsab pèsonèl ensitsuit. Donk ki vle di yo ke ou se le kòmandan, donk le chèf deta majò, donk ou la jisteman pou pase eta majò lòd e asire yo ke lòd yo rive sou dènye ajan. Donk se la bòn mach de sa wap jere tout an delegan. Poukwa? Paske se pa mwen k kanpe devan ploton yo, se pa mwen menm k al nan monte drapo avèk ajan yo, se pa mwen k kanpe devan fanfare la non plis, paske fanfare la te sou kont mwen, fanfare palè, ensitu donk ki vle di ke mwen delege. Dezyèm misyon e dènyè, se le bien-être de son personnel. Asire ke ajan nan kondisyon optimal pou l kapab ba w rezilta. E se poutèt sa mwen te konprann sa klè. Lè m kòmandan USGPN, m asire m ke ajan nan le meyè kondisyon posib pou l kapab ban m rezilta. Nou pral pale de sa pi devan, an tèm de reyalizasyon, acha de materyèl, ekipman, pa egzanp, e an n pran pak otomobil, e jan pas. Donk tou sa pou te di w ke dabò bòn mach de sa w ap jere an, se ke mwen te fè e fè byen, e dezyèman le byenèt de mon pèsonèl e m panse ke li te evidan.
Eske ou kapab di nou kisa ou reyalize pandan pasaj ou nan tèt inite sa a? Reyalizasyon,
Pou kòmanse, ann pale dabò de pòch koripsyon ki te gen nan inite a. Lè m pran kòmandman USGPN, mwen asire m ke mwen fè twa a kat mwa, diyon egzakteman twa mwa, Pewòl fevriye, pewòl mas e avril. M fè 3 mwa kote tout ajan USGPN, ki alepòk te otou de 600 e kèk ajan, tou lè 600 e kèk ajan de l'USGPN vin touche dirèkteman nan men m. On fason pou m konnen klèman ki kote w ap travay, ki kote w afekte, nan ki detachman ke w ye, nan ki baz w ap travay, ensidswit. Se te yon fason pou m te ka gen kontwòl pèsonèl la. Aprè 3 mwa, 3 mwa ke mwen menm pèsonèlman map fè pewòl lan, mwen remèt bokou plis ke 6 milyon de gourd de chèk non reklame. Skandal a Pòtoprens. Lèm remèt chèk sa yo bay kowòdinasyon, paske alepòk se te lenspektè jeneral Vladimir Paraison ki te kowòdonatè alepòk, Byen sur se pa se via yiyarchik donk m pa ka ekri ni voye chèk yo retounen dirèkteman nan sekretarya padon jeneral de la prezidans donk fò m swiv e ògàn regilyè an. Non sèlman m voye l nan kowòdinasyon mwen asire m ke kopi akize resepsyon sa a al jwenn Sekretè Jeneral la kanmenm, e m rive ankò pi lwen, alepòk se te Yves Germain Joseph, e mwen asire m ke Ministr Yves Germain Joseph ban m otorizasyon pou m al nan Ministè Finans pou ke m al bloke chèk sa yo sou sistèm la. E se a ce moment ke m pral okouran ke Se pa de òganizasyon dwa de lòm, pa egzanp, ki te gen chèk mò lan USGPN, anpil moun nan laprès, sitou ke se te vrèman monte an pwisans, m kapab di w, rezo sosyo. Donk, te plen moun ki te gen chèk mò anndan USGPN. Se jis inikman bay non polisye epi chèk ap sòti sou non l. M pa pral aprann moun anyen. Donk, ki ve di ke chèk sa yo ka al chanje OBRH, yo ka al chanje yo nenpòt ki bò w vle. Donk, pòch de koripsyon sa se nan premye bagay lò de mè premye mwa ke m kraze nan USGPN. Dezyèm bagay ki gen rapò ak koripsyon, byen avan mwen m kòm kòmandan de USGPN, lè misyon prezidansyèl yo te peye yo likid, an palan de per diem yo, literalman de ti sak diri plen kòb likid ki sòti brh pou yo kapab peye ajan ki ba lan misyon yo. Donk lis misyon an ka gen egzanp an di 120 moun, epi lè w rive nan misyon w wè se 30, 40 ajan k la epi kòb diferans lan separe pa lè kòmandan. Avè m pa t gen sa. Non. Lè m pran kòmandman USGPN, mwen asire m ke mwen fè 3 a 4 mwa, yon di, diyon egzakteman 3 mwa. Pewòl fevriye, pewòl mas e avril. M fè 3 mwa kote tout ajan USGPN, ki alepòk te otou de 600 e kèk ajan, tou lè 600 e kèk ajan de l'URGPN vin touche dirèkteman lan men m. On fason pou m konnen klèman ki kote w ap travay, ki kote w afekte, nan ki detachman ke w ye, nan ki baz w ap travay, ensidswit. Se te on fason pou m te ka gen kontwòl pèsonèl la. Aprè 3 mwa, 3 mwa ke mwen menm pèsonèlman m ap fè pewòl lan, Mwen remèt bokou plis ke si milyon de goud de chèk non reklame. Skandal a Pòtoprens. Lè m remèt chèk sa yo bay kowòdinasyon, paske alepòk se te lenspektè jeneral Vladimir Paraison ki te kowòdonatè alepòk, byen sur se pa, se via iyerchik, donk m pa ka ekri ni voye chèk yo retounen dirèkteman nan sekretarya jeneral de la prezidans. Donk, fò m swiv ògàn regilye an. Non sèlman m voye l nan kowòdinasyon, mwen asire m ke kopi akize resepsyon sa a al jwenn sekretè jeneral la kanmenm e m rive ankò pi lwen, alepòk se te Yves Germain Joseph. E mwen asire m ke Ministr Yves Germain Joseph ban m otorizasyon pou m al nan Ministè Finans pou ke m al bloke chèk sa yo sou sistèm la. E se a se moman ke m pral okouran ke se pa de òganizasyon dwa de lòm, pa egzanp, ki te gen chèk mò lan USGPN, anpil moun nan laprès, sitou ke se te vreman monte an pwisans, m kapab di w, rezo sosyo. Donk te plen moun ki te gen chèk mò anndan yo. Mwen se jis inikman bay non polisye epi chèk ap sòti sou non l. M pa pral aprann moun anyen. Donk ki ve di ke chèk sa yo ka al chanje yo brh, yo ka al chanje yo nenpòt ki bò w vle. Donk pòch de koripsyon sa se nan premye bagay lò de mè premye mwa ke m kraze nan USGPN. Dezyèm bagay ki gen rapò ak koripsyon, Byen avan mwen m kòm kòmandan de USGPN, lè misyon prezidansyèl yo te peye yo likid, an palan de per diem yo, literalman de ti sak diri plen kòb likid ki sòti brh pou yo kapab peye ajan ki ba lan misyon yo. Donk lis misyon an ka gen, egzanp ann di 120 moun, epi lè w rive lan misyon w wè se 30, 40 ajan k la epi kòb diferans lan separe pa lè kòmandan. Avè m pa t gen sa. Non sèlman m asire m m fè swivi pou sa, m ekri pou sa, m fè swivi pou sa ke yo pa bay kòb likid ankò pou lèmisyon prezidansyèl, ke se chèk woz nòmalman ke yo bay. Sa fè 1, donk ki vle di ke ajan an t ap resevwa chèk li pou l al chanje brh. E dezyèmman, lè m fin siyen lis misyon an, m asire m ke li afiche nan tablo initè a. Donk pa gen ankenn jan pou ke ajan XYZ wè non l pou on misyon prezidansyèl pou ke on lòt chèf nan kad entèmedyè w yo anba m ta fè l konnen ke oubyen ke l pa brale, paske si non l siyen si non l la, donk ki vle di chèk ap sòti sou non l. Donk pa gen kenn kad entèmedyè ki ka di l ke l pa brale, ou di mwens si l ale tou pa gen kenn kad entèmedyè ki di ke l pap peye l. Donk te genyen on pòch de koripsyon nan afè misyon prezidansyèl, paske Youn nan chans ke UEJPN t al genyen avè m tou, sè ke mwen te senkyèm pèsonalite inite a, donk mwen te gen tan konn kiyès ki kiyès. Lòt enspektè pa t konn jennen yo lè yo te konn ap fè de malvèsasyon anndan inite a. Paske m pa t yon gwo chèf, donk ki vle di nèg yo te ka fè de bagay devan m, m te konn tande diskou yo, donk mwen te vrèman konnen yo. Donk, lè m vin pran kòmandman inite a, m korije kaye yo. E m pa bezwen di w, 31 an daj, trè jèn, 2 moun ki literalman te ka granpè m, m pa bezwen di w papa m non, granpè m, j'étais l'homme à abattre, pou w kòmanse. Donk mwen genyen yon bon pati de près la nan wèl mwen. Mwen gen moun dwa de lòm yo, dayè gen ladan ki te pran, m te pran nan yon skandal avèk le prezidan Privert nan afè chèk. M pa bezwen se monè kourant ke yo te lan inite m nan. Donk.

Gen 3 inite nan lapolis nasyonal ki kòmanse esansyèlman avèk dè zansyen militè. Ou gen Gad Kot, ou gen le Corps des Instructeurs de l'Académie et École Nationale de Police e ou gen USGPN. Donk an 94, yo pran ekip ansyen militè yo kreye USGPN avè l e se pa de nèg ki te gen 14, 15 an alepòk. Donk se de adult akonpli ke yo te ye. Donk lè m pran les rènes de l'USGPN an 2017, 43,27 pousan inite a gen plis ke 60 an. Yon ekip lepè, obsolèt, de moun ki pa t kapab ankò. Donk se pa t yon mechanste, bon byen sur, pwoblèm enstitisyonèl nan lapolis, transfè, se yon bagay ki trè mal vu. Pandan ke enstitisyon rele Polis Nasyonal Dayiti. Donc qui veut dire que ou la pou une couverture nationale. Mesye yo te ekstrememan vekse. Fè de menas. Skandal nan direksyon jeneral lapolis. Kiyès piti sa ye pou l ap transfere de moun ki gen karyè nan palè? Ki te sipè mal vu paske se te yon desizyon enpopilè.

pou rajeunisman inite a, mwen te literalman divòse avèk la tradisyon. Ki sa tradisyon an ye? Se de 1994 ke yo kreye USGPN a 2017, pou on moun te entegre oubyen pou on ajan polis te entegre structure de sécurité sa, ke se USGPN, ke se Cat Team, ke se USP, Ou te bezwen yon parenn, yon marenn, yon kontak. Fòk se yon minis ki te refere w, yon senatè, yon depite, yon direktè jeneral. Donk, m te di tèt mwen, olye m gen yon kadyak ki zanmi ak yon, ki zanmi yon minis, olye m gen yon endisipline ki genyen mononk li k senatè, m pito gen yon bon ajan ki literalman pa genyen ankenn kontak anndan sistèm nan. Donk se poutèt sa, mwen literalman te fè yon rekritman baze sou konpetans, concours d'admission. E se a ce moment ke m te wè tou, nan Kios Occidianti, se la m t ap resevwa polisye yo, ajan swat, bri, boyd, de tout kalte inite vin defile nan kios la vin poze, vin enskri. Anpil ajan te dezire vin travay avè m. Poutèt ki sa? Paske jisteman travay mwen te pale pou mwen. Antre ajan, paske anndan USGPN gen yon echantiyon de tout lè pwomosyon. Lè yo sou gwoup chat pwomosyon y ap pale de USGPN, ekout, se te bèl bagay sèlman. Donk, lè m t ap fè rekritman sa, kyòs soti Dyanti se te yon bagay miltikolò avèk tout yon pleyad dinifòm. E sa seurman tou m te pwofite pou m te respekte kwota de 30 pousan de fanm lan. E dayè m pa pa kache di n sa, mwen son moun ki renmen travay tou avèk jant feminin lan. Paske yo lontan pi responsab. Lontan. E se de moun tou ki travay pou rezilta an jeneral. Bon, byen sur, ap toujou gon de twa kat ki ki pase a kote. Men an jeneral les femmes sont beaucoup beaucoup plus responsables que les hommes, beaucoup plus matures aussi. Donk mwen te pwofite justement pou m te respekte quota 30 pou san nan sen inite m nan. Lè mwen di ke mwen asire m ke quota 30 pou san respekte nan USGPN, se ke gen on lwa entènasyonal pou les droits de la femme ki egzije ke nan pe enpòt strikti administrativ lan, ke sou chak 100 moun, ke gen 70 gason maksimòm e 30 fi minimòm. Donk, mwen te asire m ke nan sen inite a, ke kwota 30 pousan ki se sou chak 100 moun ke gen yon minimòm yon minimòm padon de de de de 30 fanm. Donk sa fè 3 grann desizyon deja oubyen reyalizasyon osen de linite. Katriyèmman, jan m te pale l talè a ke le kòmandan a kòm misyon le bien-être de son personnel ki vle di mete ajan dan lè meyè kondisyon de travay. Donk avè m, depi premye ajan mwen grade a jiska mwen menm kòmandan inite a, tout moun te gen materyèl e ekipman de travay. Sòti sou bòt, menm ba pou yo met nan pye yo, inifòm konplè, sentur fòrt, jilè par bal, plak devan, plak dèyè, kas balistik, kagoul, linèt.

Se Sitèm Monè Kourant lan Sekrite Prezidansyèl lan ke w resevwa yon korespondans de kòdonatè, m p ap met non, kòdonatè Iks gen tèl ajan de tèl inite, yon inite ki andeyò de palè wi, oubyen tèl ajan ki detache avèk tèl politisyen ba l yon galil. Pa bliye ke se lobeyisyans avègl. E militè m ye. Depi w pase m lòd, se fini. Se a vos òd, mon kòmandan. Donk, bagay sa yo te konn deranje m anpil. Poukwa? Paske, admeton, m jis ap pran yon chif konsa. M gen kat sen kèk fizi, epi m gen sis oubyen sèt san ajan. Donk, ou dakò ke m p ap gen fizi pou tout ajan. M jis pran yon chif aleyatwa. Donk, sa vle di ke se pa de chif egzat. Se jis, se jis pou yon egzanp. Bagay sa yo te konn deranjan. Fòm gade resous inite a, resous balistik inite a kap kap ki bra li ki bra jwenn kyès de politisyen. O e tèl polisye ki detache a tèl delege depatmantal ba nou gade l. Tèl polisye ki detache ak tèl ministre ba nou M 14. E se de korespondans ki vin jwenn nou donk yo diw ke kòdonatè a pa sou lòd la ou pa gen lòd bay ke w ka fè a ou zòd mon kòmandan. Donk pou evite sa, premye sa m fè, m di bon ok, m pral pèsonalize arm kolektiv yo. Paske gen arm pèsonèl ki se pistolè polisye a, men arm kolektiv yo se de zam ki jisteman pou tout ajan yo. Donk, m chèche konn ki teknoloji ki ka fè l, mwen dote inite a de teknoloji sa e mwen chanje koulè tout zam kolektiv inite a nèt, m ba yo koulè inifòm li. Donk, lè on wograde, on kòdonatè, ekri me mande m on bagay konsa, kwè m sove, vip a pa ta renmen gen galil sa a nan men l, paske l ap twò evidan ke zam sa a se nan Palè Nasyonal ke l sòti. Donk, se te on fason pou m te frennen emoraji sa a ki te egziste a, de afè de bal, m son zam, bay manmzèl on bagay, non. Avè m sa te kanpe. m pa bezwen di n, m ap travay nan yon espas politik, ki kantite annui ke bagay sa a pote. Men kòm mwen menm m toujou di sa, pa gen anyen k ka frennen enpetyozite Dimitri Herard. Pa gen mwayen. Donk tout pale w ap pale a sa se pou ou. Byen sur, rezo sosyo, byen sur laprès lokal, laprès entènasyonal, se te tout yon machin. E men ki rezon k te gen dèyè bagay sa yo. Se pa sa sèlman, gen toujou. Tout moun konn kisa machin reprezante lan leta. Yon bwat leta ka achte 30 veyikil. O bou de 2 semèn, lan 30 veyikil la se 7 kan fonksyon anndan bwat la epi 23 lòt yo pa konn kote yo fè. Volatilize. Se pa mwen kap aprann pèp ayisyen sa la kounya. Apa fè nè byen grann, yon gouvènman fè 5 an, chak 5 an toujou gen dè e dè zacha de veyikil k ap fèt san rete, donk gen yon dyab lan Leta k ap gobe machin. Gouvènman la pou 5 an. Plizyè fwa pandan kenkena, se machin k ap achte san rete. Enben jisteman lakay pa m pa t gen sa. Y achte veyikil pou inite m, m pèsonalize yo. Ou pa fout sal nou ba l kreyòl la lè yon pikòp UAGPN. Dayè mennaj pap monte ladanl paskel pè. Donk m asirem ke materyèl la fè travay inite a. Mwen tap pase grigri anlè tèt kout defè. Yap wè se machin USGPN. Kèlkeswa kot machin nan ye a yo konn ki inite k la. Donk ki ve dire ke mwen asirem ke machin inite a fè travay inite a. Ide gen machin sa yo tou vini de premye atanta ke yo fè sou prezidan la repiblik ke nou pral apwofondi an pi devan. Sa fèt Akayè an 2017. Paske mwen konsyan ke mwen te kòmandan youn nan 3 inite sekirite prezidansyèl ki tap sekirize prezidan ki pi enpopilè, mo ze di, ke Ayiti janm gen pandan peryòd kontanporèn sa a. Pou kèt ki sa paske misye te manyen anpil dosye sansib.